Oditè, oditris emisyon Sa Nou Dwe Konnen, telespektatè, telespektatris yo, emisyon pa nou an rantre lakay ou jodi a. Emisyon ki konsène dwa ak devwa sitwayen, responsablite yo. Jodi a nou pral pale de Im Nasyonal. La Dessalinienne, ki enpòtans ke li genyen nan lavi pèp ayisyen pou nou ka konprann reyalite drapo nou ki se fyète nou. Jodi a, n ap reflechi sou yon sijè ki konsène tout Ayisyen, kit ou an Ayiti Ki tou nan dyaspora. Nou pral pale sou youn nan pi gwo senbòl idantite nasyonal nou, La Dessalinienne, Im nasyonal Repiblik Ayiti. La Dessalinienne pa sèlman yon chante nou tande pandan seremoni ofisyèl yo, non. Li se yon pati enpòtan nan memwa kolektif pèp ayisyen an. Li pote nan listwa doulè, kouraj. Li pote nan listwa sakrifis, espwa yon pèp ki te leve kanpe pou dinite l ak libète l. Lè nou chante Im Nasyonal la, nou pa dwe fè sa sèlman kòm yon abitid. Nou dwe Konprann mesaj li pote, reflechi sou li, sou sans li, epi transmèt valè li bay jenerasyon jodi a ak jenerasyon k ap vini an. Objektif emisyon sa a se ede sitwayen yo pi byen konprann relasyon ki genyen ant idantite nasyonal nou, istwa nou, Dwa nou, devwa nou, responsablite nou kòm sitwayen. Yon peyi pa devlope sèlman gras ak richès natirèl li. Li devlope sitou gras ak kantite ak kalite sitwayen li genyen. Se poutèt sa, edikasyon sivik la se youn nan pi gwo zouti pou n fòme pèp la ki genyen konsyans, respè ak sans de responsablite. Responsablite nou devan eritaj nasyonal la. Respè La Dessalinienne pa vle di sèlman leve kanpe lè y ap jwe li. Sa enpòtan wi, men sa pa sifi. Pi gwo respè. Fè nou kapab montre se sèvi l selon valè li yo. Sa vle di, respekte lòt moun, respekte peyi nou, pwoteje byen piblik yo, chache konesans, travay avèk onètete, sèvi kominote nou. Se nan aksyon sa yo vrè patriyòt la pral parèt. 5, Chapit La Desalinyèn Yon lekòl refleksyon pou sitwayen yo La Desalinyèn genyen senk chapit ki pale yon mesaj pwofon sou idantite nasyonal ak devwa sitwayen. Premye chapit la, Memwa batay ak sakrifis zansèt yo. Premye chapit la fè nou sonje batay zansèt nou yo te mennen pou libète. Li raple nou endepandans Ayiti pa t yon kado. Li fè nou kwè ke nou te jwenn gras ak anpil sakrifis, anpil kouraj ak anpil detèminasyon. Se poutèt sa, nou dwe respekte eritaj sa yo epi travay pou konsève yo. Dezyèm chapit la, Dinite ak fyète nasyonal. Yon pèp ki konnen valè l, li pa asepte imilyasyon. Dinite se kapasite yon moun ak yon nasyon genyen pou l respekte tèt yo epi fè lòt moun respekte yo. Fyète nasyonal pa vle di mepri lòt pèp. Li vle di renmen peyi nou, respekte kilti nou, epi travay pou fè nasyon an vanse. Twazyèm chapit la, Inite ak solidarite. Youn nan pi gwo leson istwa Ayiti nan tout enpòtans li se inite. Lè sitwayen yo mete fòs yo ansanm, yo kapab reyalize gwo chanjman. Lè divizyon pran plas, peyi a vin pi fèb. Jodi a, plis pase tout tan, Ayiti bezwen solidarite. Katriyèm chapit la, Devwa sitwayen an. Yon sitwayen pa sèlman gen dwa, li gen devwa. Respekte lalwa, patisipe nan lavi peyi a, pwoteje byen piblik yo. Peye taks lè lalwa egzije sa. Kontribye nan lapè ak devlopman kominote a. Senkyèm chapit la Espwa ak angajman pou lavni. Dènye chapit la envite nou gade devan, yon nasyon pa bati sèlman ak memwa pase li. Li bati ak travay, disiplin, inite ak angajman yon jenerasyon pou prepare lòt jenerasyon k ap vini la a. Se nou menm jodi a ki gen responsablite pou prepare Ayiti demen. 5, La Dessalinienne nan yon apèl pou yon nouvo konsyans sitwayen. Oditè, oditris, lè nou analize Imn Dessalinienne nan, nou wè li pa sèlman yon chante. Li se. Yon apèl. Yon apèl pou nou konnen listwa nou. Yon apèl pou nou respekte tèt nou. Yon apèl pou nou travay ansanm. Yon apèl pou youn konprann lòt antanke sitwayen ki genyen responsablite devan yon peyi. Ayiti bezwen yon nouvo jenerasyon sitwayen ki konprann. Libète mande konesans. Demokrasi mande patisipasyon. Devlopman mande travay. Lapè mande respè. Pwogrè mande inite. Konklizyon premye pati a La Dessalinienne se pa yon glas ki montre ki moun nou ye antanke pèp. Li raple nou pase nou. Li envite nou aji avèk responsablite nan prezans li. Li ankouraje nou prepare yon pi bon avni pou jenerasyon k ap vini yo. Paske, yon peyi pa grandi sèlman ak bèl pawòl, li grandi ak sitwayen ki genyen konesans, ki genyen angajman, ki parèt, ki prè, Pou w sèvi nasyon yo.
Bonswa madam Betty.
Bonswa madam. Kesyon mwen gen pou ou kisa patriotis la vle di pou ou jodia? Patriotis la vle di pou mwen jodia spesyalman pou jenerasyon sa ki la li pa li parèt pou mwen Tout jèn ta dwe konnen wòl yo kòm sitwayen, dwa yo ak devwa yo e responsabilite yo, kote l kòmanse, kote sa yo dwe peyi a e sa peyi a dwe yo tou, devwa yo anvè peyi yo, renmen peyi yo, goumen pou li, patisipe nan tout aktivite, nan zòn yo, nan peyi a, prezan, Epi anndan inivèsite yo prezans yo pou yo kojite ansanm bwase lide pou yo menm pi devan pou yo ka pran desizyon pou peyi a.
Mèsi.
Bonswa Madam Betty. Bonswa Mesye. Daprè ou, èske Ayisyen konprann vrè sans Ladesalinièn nan?
Eeuh bèl kesyon. Se poutèt sa, jodi a, emisyon Sa nou dwe konnen antre lakay ou spesyalman atravè Im nasyonal peyi Dayiti ki nan lang kreyòl la, Im la Desalinyèn nan, pou kè popilasyon an byen ebu. Se pa sèlman lè ou chante l, pou yo konnen ki sa li vle di, ki wòl li jwe nan lavi yon pèp, yon nasyon, yon peyi e pou popilasyon an ka konprann sa k ekri yo, se sakrifis zansèt yo te fè pou yo te ka ban nou Repiblik sa a, pou yo te ka ba nou Anpi sa jodi a ki vini yon Repiblik. Aprè tèlman gen moun ki pase ladann, men malerezman menm moun ki pase yo pa menm konn sinifikasyon Im la Desalinyèn nan jodi a. Se poutèt sa ke nou fè emisyon sa pou chak moun ka pran san yo nan 5 atik, nan 5 chapit Im nan. Pou yo pran l, pou yo chante l, pou yo dekòtike l, pou yo konnen enpòtans im nan genyen nan lavi yo. Emisyon an se pou sa, se sa k fè nou bay non emisyon sa a Edikasyon Sivik pou sitwayen yo ka konnen enpòtans patrimwàn yo genyen nan peyi a, enpòtans drapo yo, Enpòtans fyète yo, enpòtans sakrifis zansèt yo te fè pou yo te ba nou peyi Dayiti jodi a ke nou genyen. Bonswa kòdonatris Betty, poukisa ou chwazi kòmanse seri emisyon edikasyon sivik ou yo avèk La Dessalinienne? Euh edikasyon sivik la jodi a ki se premye chapit ke nou kòmanse a, se paske nou oblije e nou dwe bay zansèt nou yo valè paske se te sakrifis Janjak Desalin, Kapwa Lamò, Tousen Louvèti, tout lòt zansèt nou yo ki te prezan pou te fè batay endepandans lan. Se aprè batay la nou ka kreye im nasyonal la pou ke chak grenn Ayisyen konnen lè y ap chante l, prezans zansèt yo nan mitan yo. Se poutèt sa, nou kòmanse emisyon edikasyon sivik la pou n onore, pou n fè apèl avèk zansèt yo pou yo prezan nan desizyon e nan lekòl, edikasyon sivik la pou yo kanpe kote chak grenn ayisyen pou yo konn tèt yo, valè yo, ki moun yo ye, sa yo te ye dan le tan e jodi a ki moun y ap kontinye ye pou yon lòt Ayiti.
M ap salye w Madam Betty. Mwen salye w tou Madmwazèl. Ki konsèy ke ou genyen pou chak pitit peyi a sou sijè sa a? Konsèy la se yon bèl konsèy. Se yon konsèy k ap Entèrese tout jèn parèy ou ki se yon plezi jodi a m ka genyen nou la avè m pou n ap poze m kesyon, paske paran yo bliye esplike istwa peyi Dayiti bay jenerasyon sa yo k sot pase a e jenerasyon sa yo m ye ladan l lan e pou sa k ap vini la yo. Se poutèt sa, mwen ankouraje fè emisyon edikasyon sivik la, Pou ke jèn yo ka pran sans de responsablite yo. Pou yo konnen se pa t yon kado ti bout tè sa a ye. Se travay zansèt yo travay pou ke yo te ka ban nou n, goumen. Paske si non, malgre jodi a chèn nan nan tèt nou, men li pa nan pye n. Jodi a tou, fòk nou tout, ni granmoun, ni jèn yo, pou prepare lòt jenerasyon k ap vini la yo, pou nou goumen pou nou fè dekolonizasyon mantal la pou ke jèn yo ka konprann responsablite yo anvè peyi a, pa ka gen yon peyi san yon jenès, pa ka gen yon jenès san yon repiblik.
Madam Betty, ki travay ki ta dwe kòmanse fèt sou sa a? E, travay ki ta dwe kòmanse fèt sou sa a, li ta dwe kòmanse lakay chak grenn moun. Lakay paran yo. Lakay nan lekòl yo. Depi lè timoun nan timoun, menm jan m ap gade gen de videyo an Chin, timoun nan gen twazan, katran, yo kòmanse l aprann li, non sèlman l renmen peyi l, aprann metye depi l piti, nan kindègadenn epi rive jiska nan klas siperyè. Plas ke kote ke timoun nan antre nan klas siperyè, ke li gen bon konesans. E nou menm nou ta dwe kòmanse travay sa a de timoun kindègadenn yo, nan lekòl timoun yo, an chante, an aksyon, montre yo responsablite a dwe kòmanse depi kounye a pou ke lè yo vin gran yo konnen ke Ki enpòtans ke lè ou menm ou se yon jenerasyon ou genyen nan yon peyi, paske nou tout konnen jan yo toujou di l lakay se lakay, se la k pa w. E tout lòt peyi aprann timoun yo respekte im nasyonal yo, konn enpòtans yo, dekòtike sa k regle, regleman anndan im nasyonal la pou ke nou tout ka konnen ke. Nou se sitwayen, nou konn dwa, nou konn devwa e nou responsab. Yon avni, yon peyi, yon jenerasyon.
Bonswa Madan Betty. Ki kote. Bonswa jènjan. Ki kote ou panse ke konsyans la ta dwe kòmanse pran? Konsyans lan ta dwe kòmanse pran depi lakay timoun nan k ap leve. depi nan gran paran yo ki la, depi manman timoun nan ki fè timoun nan apati de laj ke l ka gen ekout pou l kòmanse drene l pou l prepare yon lòt sosyete, apati de la lekòl la, kindègadenn yo, lekòl klasik yo e tout lòt moun ki fè pati anndan sosyete a dwe kòmanse Fè ti jenerasyon yo ke y ap pwodui yo kòmanse pran konsyans. E se la pi devan ou pral jwenn doktè, enjenyè, avoka, tout moun gentan gen konsyans lan lakay yo, yo bay pitit yo epi Leta an jeneral pral resevwa konsyans, ke nou tout genyen an li menm pou l bay konsyans pa l la pou jayi pou yon lòt sosyete, yon lòt avni pou yon lòt peyi. Paske konsyans lan se depi nan baz, nan rasin pou l kòmanse, pou li grandi nan sèvo chak moun, ki pou vin rann tout moun konsyan pou yo ka dekolonize mantalman pou yon lòt peyi, yon lòt jenerasyon k ap vini. Trè byento la paske jodi a si m ka pale la m ka ale, jenerasyon k ap vin nan a fòk ke tout paran yo pran sans de responsablite yo pou yo prepare avni timoun yo k ap vini pou demen an. E m ap salye Madam Lucie. M ap salye w mesye. E kesyon mwen gen pou ou se kijan ou wè zafè braslè peyi Etazini ap itilize sou imigran yo e kisa ou panse ki ta lakoz sa? E sa ki lakoz sa fòk nou di l se lakay nou k pa bon e dezyèmman se pi gwo pwoblèm ki poze jodi a paske Ayisyen t ap toujou goumen pou yo antre Etazini men se toujou atravè viza touris yo e malerezman yo kanpe viza a yo epi dezyèmman e Joe Biden te rive antre Ayiti nan pwogram pale pawòl la e ki rann ke jodi a menm lè yo te di yo bay moun yo pou dezan ki pa respekte efektivman men pa kont se pa kondisyon sa a Pèp ayisyen ta atann tou gen de sakrifis moun yo fè, gen moun ki vann kay, ki vann bagay yo pou yo te ale pou akonpaye yo pou yo te gen mwayen nan men yo, men jodi a aprè 2 zan k ap avanse la nou pral genyen 3 zan la e se sa nou wè k ap repete tandiske moun sa yo yo mete bwasè nan pye yo se son de moun ki gen randevou nan kot Se pa zak ke yo fè, e sa vin reflete tou, se kòmsi chèn nan, malgre li nan sèvo nou, yo travay pou nou goumen antre nou pou nou toujou rete kòm esklav, kòm vanipye, menm jan Delano Roosevelt te di l. Men, malgre sa, nou fè anpil efò nan lavi n. Jodi a, yo retounen avèk Wasle a. Li te toujou la. Men se lè w fè krim w al lan prizon, men jodi a se pa krim ke moun yo fè. Nou deside nou vle depòte moun yo, debloke peyi moun yo ap retounen ladann pou nou vin viv, moun yo gen dwa retounen, yo retounen al lan peyi yo, yo fè jaden, yo fè agrikilti. Jodi a la, moun nan te moun Senmak, li moun Latibonit, li te kite vye kay li, bandi boule l. Jaden diri l yo detui l. Lè moun nan retounen, li t ap viv Etazini, li te gen posiblite travay, menm lè li peye taksi, li respekte de nòm. Kounye a, nòm sa yo ke l te respekte a, si l ap retounen nan peyi l, pa depòte l kouwè kriminèl, se pa yon krim ke l te fè, se nou kouvri pòt nou pou yo te antre. E jodi a, lè yo rive nan peyi yo, fò yo ka fonksyone. Jiska mentenan, jodi a la genyen 2 jou la, m kenskof la, moun, kay moun ap boule, moun ap mouri, tout kote gen pwoblèm nan peyi a. Ke mete lapè nan peyi a, n deside fè moun yo retounen. Gen moun depi gen lapè, ou pa p menm bezwen depòte yo, yo menm y ap retounen ak pwòp tèt yo, vin fonksyone. E jodi a tou, moun ki pase yo. Se a travè movè gouvènans yo tou ki rann ke Ayiti ka rive la jodi a, paske yo pa respekte nòm a prensip, yo depan de moun, e sak fè ke nou bliye kilti nou, rasin nou, kote nou soti, paske chak pèp gen yon liyn ke yo genyen pou yo defann peyi yo. Men nou menm se moun kap di n sa pou n fè. E se son de moun tou ki travay pou ke yo mete yo nan pozisyon pou travay pou plonje peyi a nan sa li ye a. Paske pa gen moun ki ta atann ke Ayiti sa ke n ap viv jodi a, se sa l ta pral remèt. Jodi a ou pa ka èlmi m. Tandiske nou tèt grann menm jan, n ap manje menm pate kòde menm jan, men jodi a la a, èlmi an se ou menm yo mete anfas mwen, tandiske yo menm y ap negosye nan gouvènans ke yo genyen, O pwofi de yo menm, pa de pèp, gade kounye a la, ki moun ki di alte la pou pèp la, kanpe, pèp la pa kapab ankò. Pa gen moun. Pèp la pa gen moun ke l ka konte sou li. Jodi a, èske pèp la ka konte sou tèt li? Non. Se sa k fè tou. Imaj sa yo reflete deyò nou menm Ayisyen, nou pa gen diplomasi, nou pa gen reprezantativite, nou pa gen pyès moun ki ka defann nou, e nou lage san defans, yo trete nou mal, jodi a chèn nan ap vin nan pye n, l ap vin nan tèt nou, ka nou menm nou pa menm goumen menm pou nou kase chèn ki nan mantal nou an, pou nou te ka soti nan sa n ye a, men kounye a l ap nan pye n, l ap nan tèt nou. Sa vle di ke se nou menm kounye a pou fè yon revolisyon konsyans pou nou konn ki moun nou ye paske zansèt yo pat goumen pou sa.